Ou te menm koulè avèl lè w te byen avèl kounya Anèt fin rouj nèt sèl kakòn yo wap wè ki pa. Eske'n wè kouzi Anèt. Kakòn rebèl yo sèlman k rete ki ka fè w te konn Anèt te nwa ay si e pa sa pa tap konnen si Anèt te nwa. Si pat gen kakòn rebèl moun tap ka pale a grimèl bò isi yo. Se Bondye k fè kout jenou ak kout ponyèt ou ak dwèt ou pap janm wouj. Ay moun patap ka pale avè nou fo grimèl isi yo. Ooh gad lavi. Yo ka gen tout bagay pou yo fonksyone. Pran egzanp yon seri de moun nan peyi a la ki gen tout sa yo gen pou yo viv. Sèl don an m genyen an yo pa genyen, yo pa vle wè m ak je. Sèl pou ti don an. M pral di w yon bagay ki grav. On fanm ki gen 10 mennaj. Ou gen sèl ti paw la sou 10 pal la lwè fèl ta fè onzyèm nan ak paw la al pranl.
Sa fè ri men se vrèman malere. Paka baw lavi etènèl. Ou gen pou aksepte Kris kòm Sovè e Mèt. Men maladi k sou ou a m ka retire l. E lè m fin retire maladi k sou ou a, m p ap kenbe l, m pa gen kote met maladi nan legliz la. Lè m retire move nanm ki sou ou a, ki fè w pa ka dòmi lannwit lan, fè w pa ka manje a, Move zè sa yo voye sou a, lè m retire l, m ka tounen l kote l sòti a. Jan l pase l pase. Pa janm fè moun mal. Pa mande m pou m touye moun pou ou paske m pap touye moun. Tande! Men maladi k sou a, lè m retire l, m ap voye l bay mèt li, lè maladi a rive l ap konn sa l ap fè. Pa mwen k touye l non. Dèfwa, anpil fwa lè nou gen matlòt. Gon jann dwe ye. Depi ou konnen ou gen matlòt sou ou gon jan ou ranje kò ou. Fè menm jan ak Anant, pase krèm ou. Bon si Anant vin la ak gan, tout moun ap konn son amerikèn li ye wi. E dwèt yo pral fè ou konnen pase dwèt yo vin di, krèm nan fè yo red.
Ede chantè pale. Gon dam ki mennen yon zanmil la. Gon zanmi k mennen yon zanmi nan jèn nan la. Zanmi an mennenl paske zanmi an wè w pa gen chans ak moun tout moun ki vin sou ou son kou yo fè y ale. Mwen pa bon moun non. Demwazèl moun paka ret avèw la vinna men ou pa fidèl tou dèfwa lèw gen moun yo tronpe yo wi mka fon bagay pou ou pou jwenn yon moun fon bagay pou ou men fòw. Maron mare plon nan pyew, pyew lejè trop. Eske nou wè koze mesye yo. Moun ap di ke moun ki leve noi maron. Youn konn afè lot. Ti John ti John lage kamera a. Pa ka fè frè a bliye w. Fè frè a bliye w? Map fèl bliye w wi. Ou menm tou ou pa ka fè kèm kontan. Profèt ou pa ka fè frè a bliye m sa sa koute w fè kèm kontan ou menm. Se lè m preche pou akèy, m wè jan yo trete m. Gwen m preche pou dam tou, m wè jan yo trete m. Sèl ti bagay, sèl erè k pase sè Milèn nan, pandan l nan wout la, l ap vin la, epi gen yon moun pase pa dèyè, li pran nan sa k te sou tèt li a. Lè l met pizza sou tèt li, l ap mache nan tout lari a pou yo ka wè l sot achte pizza. Fò n fè yon ti fòmasyon a Milèn. Yo pa pot pizza sou tèt. Tande yo wi. Eske nou wè koze mesye. Yon jèn gason kap swiv lak pral pase wap pase a 11 heure demen gon jèn fi kap pase a 11 heure demen e sonje sonje sonje sonje mwen m pral lakay nou nan wout pou nal lakay m pral vin lakay nou nou paka vin legliz pou nou pa bay ofrand legliz pa konn fèt san ofrand nenpòt kote ou ye nan entènasyonal la fò fè ofrand ou. Vòlò e! E vòlò e! Nèg yo di a touye mwen nèg sa yo pa bondje Mwen m pa di l koupe si l koupe m ap bat li nan tèt sèlman Si l fè menm jan ak avan e m ap bat li nan tèt sèlman.
Ede chantè pale. Gen vrè bòkò, gen vrè ougan. Moun se ou pa ka kouri pou yon espri k chwazi w. M kwaze avèk yon madan pastè ki gen 25 an maryaj, ki pa anfante, mari l se pastè, li se reskonsab yon legliz epi lesenyè voye l kote m. Mari a pa vle. Mari a di, nèg sa yo se masonlòj, se mayitizè, m pa nan bagay sa yo, m pa ka kretyen, si Letènèl ap ban m pitit, l ap ban mwen l. Madanm lan di, non, Lesenyè di m fè m al kot misye. Lè m rive m wè dam nan avèk mesye a, m mete yo chita m ap pale avè yo. M di bonswa, l di m bonswa pwofèt. Li di m pwofèt, mari a mari m, nou se moun legliz, mari m se pastè, mari m gen plis ke terantan pastè. N ap dirije yon gran legliz Etazini. Marim depil priye avèk on moun li fè timoun mwen menm mgen 25 an maryaj a mesye a nou fin granmoun nou paka anfante le senyè voyem kote w mdi wap li dim mgen anpil tan msoti sim pa konn oken kote isi non mdi map fon moun mennen w nan makèt la. Wap achte yon gato, yon boutèy ronm, ou pral devan bawon. Lari a di, m te di w sa wi.
E sa fè ri men se vrèman malere. Moun ki renmen m yo je t'aime. I love you te kielo moun ki pa vle wèm yo file bon Dieu ap file w depi e moun ki rayim se file bon Dieu ap file w depi w rayim pa travèse lari pou kò w. Depi ou pa vle wèm m gon jan lè wap travèse la ri pou kouri flap. Senyè tout moun ki pa vle wèm pa kite yo viv lontan touye yo fè yo mouri vit. Kè nou wè koze M aprann fi a vann li pral mouri tèt mwen cho e fidèl mwen lè m di fidèl mwen bon fidèl bon fidèl pa fake fidèl non e fidèl depi wèl gen si ofrand li la se lit lit fidèl sa ou paka mouri. Pa vin di m mèsi, m pa mande moun pou vin di m mèsi mwen menm. Pèsonn pa gen aksè pou vin di m mèsi. M pa Bondye. Si gon bagay ki fèt pou ou la, e pa mwen ki fè l, se Bondye ki fè l, di Bondye mèsi. Men, nan bon kè ou. Son obligasyon. Sa vrèman obligatwa! Kote w ka pa di Bondye mèsi paske Bondye pou ou pou toutan. Mwen renmen pase map pase, mèsi pam nan fò dim li. Kè nou wè koze mesye.
Wa gen kontan pou di Bondye mèsi. Paske Bondye la pou letan pou letènite e w poko ap mouri. Mwen menm m pa konn si m pap mouri demen a si m pap mouri apre demen. Dim mèsi pam nan avan. Depi w fin dim mèsi pam nan ouvè kò w wi. Apre sa wa di Bondye mèsi lèl vle. Wi aah. Jodi a dènye jedi. Premye jedi se gerizon tou 2 blan. Si gon moun ki vin nan premye jedi nan gerizon a yon lòt koulè map mete w deyò. Oh gad lavi. Makenson nan son moun Bondye konnen. Kote w wè Fidelis yo? Yo kay bòkò, yo nan manbo, yo nan masonlòj, yo nan sen, yo tout kote.
Se sa fè ri men se vrèman malere. Pou malfekte travèse lak koum map rekonvèti m chite m konvèti aprè jou yon malfekte ta travèse lak ou kotem rete a map chite m rekonvèti.